Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e bòn journe. Ban m ankouraje w pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen depi ke w panse y ap benefisye. Yè se te yon joune trè chaje. Nou te genyen 2 gwo dosye ki nou t ap swiv. Premye a se sou sa ki rele Birth Right Citizenship, Dwa de Sòl, yon lwa ki ekri nan 14 amandman ki deklare nenpòt timoun ki fèt Ozetazini, li se yon Ameriken. Men Prezidan Trump bò kote pa l lòske l te monte, Li te siyen yon lòd egzekitiv pou kapab aboli privilèj sa a. Ebyen bagay sa a li te parèt devan Kou Siprèm yè lè jij t ap tande agiman pou e kont Birthright Citizenship. Avoka Prezidan Trump te parèt pou yo montre poukisa l dwe aboli e sa yo ki reprezante peyi a te deklare non li pa kapab aboli. Pou la premyè fwa, yon prezidan Ozetazini t al chita nan sal la pandan ke jij nan Kou Siprèm t ap pale. Prezidan Trump te vle fè yo konnen, Mwen la, m ap koute nou. an un sans, yon sin dentimidasyon pou kapab ankouraje lè jij pou yo vote an favè l. Men medam e mesye, bagay yo, yo pa t bon ditou pou prezidan an. Si tèlman l pa t bon, prezidan an te lèse sal la avan menm ki l te gen chans pou l koute tout opinyon jij yo e moun ki t ap pale. Sa a se te yon wont Nou pap gentan diskite l jodi an la a men demen si Dye ve, m va pran yon ti tan pou m fè nou konnen sa k te pase nan sal la, kisa chak jij yo te di e kisa ke n panse petèt kisa kapab rive lòske jij sa yo va deside pou yo pran yon desizyon. Dezyèmman te genyen Prezidan Trump ki ta dwe parèt devan nasyon an pou li eksplike kisa l pral fè avèk gè dan nou bay nou ri an. Medam e mesye, nou pral fokis sou diskou prezidan an. Vrèman, vrèman, mwen te sezi ansanm avèk anpil lòt moun ki t ap koute kisa prezidan an li menm li te di. Avan ke m antre nan diskou prezidan an, ban m fè wè yon bagay medam e mesye. Sa a se dènye rapò sondaj ki soti sou pèfòmans prezidan an. Kòman prezidan an li menm l ap fonksyone nan peyi a? Kòman pèp la li menm li wè eta Dèzetazini? Nou pral konpare mwa mas avèk mwa janvye 2026 pou nou wè Eske pèp la satisfè de travay prezidan an? Eske vrèman pèp la santi peyi a l ap avanse nan yon bòn direksyon? An janvye, an janvye, te gen 39 pousan ameriken ki te apwouve travay ke Trump t ap fè. Jodi an la, li a 35 pousan. Sa vle di, olye ke sitiyasyon an amelyore pou prezidan an, l ap vin pi mal. Sa a, se kijan prezidan an li menm l ap gouvène peyi a. Sèlman 35 pousan popilasyon an panse ke l ap fè yon bon travay. Sou ekonomi peyi a, sa menm ki te ba l pouvwa a, paske l te deklare li kapab chanje ekonomi peyi a, li gen yon plan, li pral etabli de pwosedi, de zaksyon ke l pral pran pou al chanje peyi a. Pèp ameriken ki te vle gen plis lajan nan pòch yo te vote prezidan an. An janvye ki te pase la a, li te a 39 pousan. Jodi an, li a 31 pousan. Sa vle di, medam e mesye, sou ekonomi an, 70 pousan pèp ameriken deklare yo pa alèz, yo pa dakò, yo pa renmen sa ke prezidan ap fè nan peyi a. Sou ekonomi an, 70 pousan pa dakò. Now, men yon kesyon yo te poze sou ekonomi an, Eske kondisyon US li pòv jodi an la a? An janvye, medam e mesye, 69 pousan te deklare wi, yo panse sitiyasyon ekonomik Dèzetazini li pòv. Jodi an la, nan mwa mas, 77 pou san deklare bagay yo, li vin pi mal. Sa m ap montre w la a, se ou kapab konprann kote pèp la li menm li ye. E finalman, toujou sou ekonomi an, Èske sitiyasyon yo vin pi mal ke jan ke yo te ye? An janvye, medam e mesye, 55 pousan te di bagay yo te pi mal. An mas ki te pase la, 65 pousan popilasyon an deklare bagay yo vin pi mal. Medam e mesye, nenpòt lidè kap gade jan de bagay sa yo, ki gen bon sans focus li ta dwe kijan ke m pral chanje ekonomi peyi a? Kisa m pral fè pou m chanje opinyon pèp la? Kòman m pral travay pou m rann lavi moun sa yo mye? Paske medam e mesye 77 pou san yon popilasyon ki wè yon bagay yon fason li ka yon verite selon mwen menm Donk, ou kapab wè, se tankou yon prezidan kap batay kont volonte yon pèp, kont sa ke pèp la wè, paske li panse ke li pi entelijan, li konnen plis pase pèp la. M pral montre ou poukisa ke m di ou sa. Paske, yè swa, Prezidan Trump te genyen yon opòtinite, nan diskou ke li tap fè a, pou te admèt ke sitiyasyon peyi a li menm, li pa t bon ditou. Li pa t bon si tèlman ke li pral travay pou l chanje l. Gè nan Iran an, li pa nesesè, paske si w tande menm pawòl prezidan an deklare, li pral montre ke l pa t sipoze nan le Mwayen Oryan. Li pa nesesè. Men mèdames et mèsye, lòske Trump te moute sou podyòm nan pou l kòmanse pale, Trump pa t di anyen pou kapab asire popilasyon amerikèn nan ke li konprann sa k ap pase a, li wè li, li admèt li e l pral travay pou chanje l. Prezidan an pa t prezante menm yon deklarasyon koyeran ki fè sans nan sa ke pèp la wè k ap pase la a. Pandan ke lemond antye wè yon dezas an Iran, Prezidan Trump wè yon viktwa. E selon sa ke l pale, m pral fè n koute, li pral kite Mwayen Oryan. Li di 2 a 4 semèn l ap kite Mwayen Oryan. E li deklare li pa bezwen prezan lòtbò a. Sa yo ki pran lwil nan Strait of Hormuz se responsabilite pa yo pou y al sekirize l. Medam e mesye se bagay serye. Li kraze l e konnya la a li mande pou mond lan al pran responsabilite l. E jan ke l pale se ke malgre l kraze l wi men se yon viktwa ke li ye.

Nou pa bezwen fè anyen, natirèlman, li pral ouvè. Ann tande. In any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally.
Lòske konfli sa a li menm li fini, the strait, li pral ouvè natirèlman. natirèlman. Menm lè w pa fè anyen, l ap ouvè. Yo just open up naturally, they gonna wanna be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild.
Li deklare ke Iran pwal bezwen vann lwil paske se sèl sa ke yo genyen. Nan sans sa yo pap gen chwa fòk yo ouvè Strait of Hormuz. Poukisa l pale konsa? Se paske l pa konprann sa k ap pase la a. Medam e mesye, malgre nou wè tout dega ke Lèzetazini fè an Iran, Okontrè, bagay sa vin rann Iran pi pwisan. Now, sa ke m di la a, li kapab fè w gate tèt ou. Ou pral di, Frè Abner, sa w ap pale la a? Bon valè kout zam US lage sou Iran epi w fè deklarasyon sa a? M pral esplike nou poukisa m di sa. Ilèvrè, Lèzetazini devalize lame iranyen an. E, sensèman, Iran an kontinye ap batay avèk strateji. Men, sa ki rele gè konvansyonèl la, Iran pa ka fè l kont Lèzetazini. Men avantaj ke Iran genyen, Lèzetazini ap dirije Pa yon moun ki pa konprann dinamik sa kap pase la. Iran pwal rebati. E banm di w sa k pwal rive. La Chin avèk la Risi pwal ede Iran rebati lame a. Paske US kite zòn nan san ke li pa sekirize Strait of Hormuz. Men sa k pwal rive. Lachin avèk Larisi pwal ede Iran rebati peyi li, rebati lame li men Strait of Hormuz pwal toujou anba kontwòl Iran avèk lèd Lachin avèk Larisi. Sa vle di medam e mesye ou mèt kwè m US ap retounen ankò Al batay an Iran. US gen pou l retounen ankò. Menm si se pa jodi an la. Menm si se pa nan dezan, senkan, dizan. US pap gen chwa, l ap retounen ankò. E sa ke Trump fè la a, li pral rann li pi difisil pou US ta retounen nan yon lòt gè nan Moyen Oryan san ke li pa konfwonte Lachin avèk la Risi. Sa a se danje a. Paske sa m vle fè w konprann se ke kontra ke Obama te kreye avèk Iran lòske li te sou pouvwa a, li te bay yon posibilite pou yo te rezoud pwoblèm zam nikleyè a san lagè. Lemond antye te dakò pou yo te sipèvize Iran pou l pa t fè yon zam nikleyè. Dan lapè bay Iran yon posibilite pou l kreye nikleyè enèji pou sèvis sivil san ke l pa enplike l nan militè. Lemond te siyen ladan, sa vle di ke yo ta pral sipèvize Iran pou l pat fè sa. Men Trump elimine l. Avèk eliminasyon de kontra sa, Kisa k rive? Larisi ede Iran nan travay ke l ap fè la a pou l pwodui ase materyèl nikleyè pou l fè yon zam, plizyè menm. E US al batay olye ke yo fè l avèk diplomasi. Menm bagay la pral rive la a. E li pral pi mal. Paske jodi an la a, sa ke US fè a, li mete Iran nan yon kote kote ke yo pral pi pwisan. Pokipo ou dega ki fèt. Se pa konsa peyi travay. Avèk la Chine, avèk la Russie, Iran pral rebati. Men guess what, Lèzetazini pral deyò. Trump deklare li pa bezwen anyen dèyè a la. Sa vle di gaz Iran an, li pa bezwen l. Se sa ke l di. We're now totally independent of the Middle East and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have but we're there to help our allies. Trump deklare Nou lib de Iran. Nou lib di Moyen Oryan. Nou pa bezwen lwil ke yo genyen. Nou pa bezwen anyen nan men yo. Nou pa ta menm sipoze la a, al batay la a. Men nou fè l pou nou kapab ede alye nou. Rezon ki fè l al nan lagè a, se pa paske US bezwen l. L al fè l pou l kapab ede alye. Sa vle di, pèp ameriken an, sa yo ki peye taks, sa yo ki nan peyi a, jodi an la k ap soufri, k ap depanse anpil lajan nan gaz, manje vin chè, li fè l pou alye. Donk, li chanje konplètman objektif gè a. Poukisa l te fèt? Li deklare li pa t bezwen la, pa t gen nesesite pou l te la, men l fè l pou l kapab ede alye l yo. Se sa k fè ke l fè l. Men konnya la a, li pwal kite l pou alye sa yo ke l t ap ede a pou yo degaje yo pou yo pran kontwòl Strait of Hormuz. Se sa ke l deklare. Medam e mesye, ban m fè n tande enpe nan diskou prezidan an e ou va konprann lòske m di w sanble prezidan an pa wè Imaj sa a. Li pa konnen kote pèp la ye. Pandan ke l ap kriye viktwa. Pandan ke l ap di ke ekonomi US la li menm se pi bon ke li ye. Men pèp Ameriken an deklare, non se pa vre. Lè n al achte, nou wè tout bagay chè. Nan sans sa a, sa ke w ap di yo se nan tèt ou ke yo ye, men li pa yon reyalite.

ki pi strong, ki pi pwisan Ozetazini. E l di, nou tout konnen sa. An palan de pèp la. Menm pèp sa ki deklare 77 pousan nan nou santi peyi a pi pòv ke jan ke l te ye. Prezidan deklare, Sa ke w wè a se pa sa ke li ye. Sa ke w santi a se pa sa ke li ye. Nou konnen ke mwen bati yon ekonomi ki pi pwisan nan mond la jodi an la a, Ozetazini. Medam e mesye, se bagay serye m ap esplike nou la a. Yon prezidan ki pa wè reyalite.

li pran yon peyi ki te mouri, yon dead country, e li fè l devni peyi ki pi cho, ki pi pwisan, ki pi rich nan mond lan. Avèk zewo enflasyon. Zewo enflasyon. Prezidan an pa pè, li deklare jodi an la a, Ozetazini genyen zewo enflasyon. Pa gen enflasyon. E li di l trè fasilman. Ou kapab wè mo a soti nan bouch li san l pa menm manmote. Li gen yon peyi ki te mouri, nan ennan l resisite l. Li bati peyi sa a avèk zewo enflasyon. Pandan ke n ap pale la a, pa gen anyen ki pi chè. Zewo enflasyon ke li akonpli. Li fè konprann dè trilyon, plis pase 18 trilyon dola denvèsman antre Ozetazini. Prezidan sa a kanpe la a. L ap pale avèk 77 pousan popilasyon an ki deklare, selon yo menm, selon pòch yo, selon manje y ap manje, selon mache y ap fè, kòb y ap depanse, lè y al achte gaz, lè y al fè mache, bagay vin pi chè ekonomikman. Prezidan an deklare se pa vre. Lèzetazini se peyi ki pi rich ki egziste jodi an la a e se li menm ki kreye ekonomi sa a ke nou ladan l la a ke n ap rejwi avè l Ozetazini. Trump deklare bagay sa a. And the highest stock market ever, with fifty three all-time record highs in just one year.

Aktyèlman nou nan sa ki rele yon jeu de market. Jodi an l di yon bagay li monte, demen l di yon lòt bagay li desann. Mwen menm sa m fè, mwen kanpe, m sèlman tann lè l desann mwen achte. M pa vann, paske m konnen kanmenm, menm lè misye pase dezan l ap pale anpil, mache a pral retounen. Men, e sa yo ki pa konnen sa ke m konnen? E sa yo, kè sote pran yo, yo vann, yo pèdi? Sa yo ki gen fòwannke k ap pèdi valè? Prezidan an deklare, Sa w wè a, se pa sa ke l ye. Sa w wè a, se pa sa ke l ye. E l di akoz ke ekonomi an si tèlman bon, Nou kapab ale nal fè yon batay an Iran pou nou retire zam nikleyè nan men peyi sa. Paske nou si tèlman gen lajan, ekonomi an si tèlman bon, nou antre an Iran. Donk ou kapab wè medam se mesye, prezidan tout kote. Li pa gen yon bagay espesifik, yon mesaj espesifik pou di rezon ki fèl nan lagè lan. Pafwa se pou alye li yo, pafwa se paske Iran gen zam nikleyè, paske se paske li vle chanje rejim nan, pafwa se paske Iran touye moun lakay li, pafwa se paske pou plis pase 47 ane Iran ap rele death to America. Donk, pa gen pèsonn ki vreman kapab konnen poukisa menm ke nou nan nou Moyen-Orient.

Pandan ke gaz depase 4 dola yon galon. Tande byen wi. Pandan ke gaz depase 4 dola yon galon. Prezidan an deklare. Lèzetazini li endepandan nan gaz. Nou si tèlman gen gaz, nou pa konnen ki sa pou nou fè avè l. E san l pa konte 2 milyon de barik de gaz lap resevwa nan Venezyela. M vle pou nou konprann, yon peyi ki endepandan, ki gen ase gaz lakay li, si tèlman li pa konn sa pou l fè avè yo, epi gaz monte a 4 dola yon galon. Donk, m vle fè w wè kòman ke misye panse, lap di de pawòl ke ou ka ale konnya la a, pou demanti l. Kounya la, ou ka leve ou soti deyò a la, ou al nan yon stasyon de gaz, ou ka demanti sa ke l di a. Ou ka demanti le fè ke l di pa gen enflasyon, paske enflasyon vle di ou peye pi chè pou yon bagay ke ou te peye avan. Pri a ogmante. Li di enflasyon an zewo. Tandi ke yon galon gaz sèlman kapab demanti deklarasyon sa a. Non sèlman l ap montre gaz la monte, dezyèmman puiske l monte, se enflasyon li ye, li koute pi chè ke jan ke l te ye avan. Nosyon ke nou gen zewo enflasyon, li pa gen sans ditou. Li se yon mansonj kri. E l fè konprann nou sèlman gen gaz, nou pa konnen kisa pou nou fè avèk li, pandansetan gaz chè. Sa sa vle di? Paske si gen yon bagay an abondans, natirèlman pri a dwe desann. Paske pri li mache avèk abondans, supply and demand. Si w gen anpil supply, anpil yon bagay, li vin mwen chè. Si pa gen ase, li vin chè. Men prezidan fò w konprann, nou si tèlman gen gaz, nou moute pri a. Se sa l vle di si w vle tradui l. Nou si tèlman gen anpil gaz, nou pa konn sa pou nou fè avè l, nou ogmante pri a. Se sa ke l di. E l di l devan tout moun, lemond ap koute, Li pa key sousye de moun petèt ki konnen. Daprè li menm, gen plis moun sòt Ozetazini ki pral kwè sa ke l di yo. E se vre, paske otrejou, gen yon sondaj ki soti ki montre anviwon 22 pousan moun apwouve san pousan sa Trump ap fè. 22 pousan. E te gon savan ki deklare, Ki jan de moun moun sa yo ye? Kote menm y abite? Ki kote ke yo ye? Ki jan de moun ki vrèman vre, ki kwè, ki renmen peye chè pou bagay, ki renmen enflasyon, ki renmen kraze libète yo? 22 pousan. Ki moun moun sa yo ye?

Agiman sa ke l ap fè la a, se pou l kapab jistifye ke l pral kouri kite Iran. L ap bati jistifikasyon an, paske m te fè n konnen ke li pral kite Iran nan yon imilyasyon total. Sa se yon verite. Tout savan sa yo ki etidye lagè, sa yo ki konnen sa k ap pase jodi an la a dèyè a. Lèzetazini pral kite Iran an avèk yon imilyasyon men pandan ke n ap pale la a, y ap bati yon fason pou yo leve nen yo. E deklarasyon ke l fè la a pou montre nou ke l pa bezwen anyen k ap pase nan lanmè Strait of Hormuz, se pou l kapab jistifye pou l abandone l, pou ke lòt peyi ka vini pou yo sekirize l. Tande, le moman ke Lèzetazini kite Strait of Hormuz, yes, li pral ouvè, sa natirèl, li pral ouvè vrèman. Men, kesyon ke Trump pa konprann nan se kiyès ki pral kontwole l. Se Iran k ap toujou kontwole l. E ki sa Iran te di? Lwil ki achte nan dola ameriken an p ap kapab pase ankò nan Strait of Hormuz san ke yo pa peye yon frè pou sa. Nan, tande byen, avan gè a, sa pa t egziste. US te kapab travèse machandiz li avèk lwil li san pwoblèm. Men jodi an la, apwè Trump fin atake e l kriye viktwa, men l pwal peye pou l travèse zòn sa. E menm peyi ke l di l kraze li bat la ki pa gen fòs ankò, men se li menm ki pwal rete pran kontwòl yon pò si enpòtan pou mond lan. 20 a 22 pousan ekonomi mond lan pase. nan andwa sa a. Prezidan sa a li menm, li detwi libète sa a ke lemonn te genyen. Men, pou okipe w, Strait of Hormuz pral ouvè, men l pral ouvè anba lidèchip Larisi, Lachin avèk Iran. Sa vle di, Lèzetazini vin pi vilnerab ke avan. Pa gen benefis nan gè a pou Lèzetazini. Sa a nenpòt timoun ki kapab fè yon ti analiz tou piti kapab wè sa ke m ap di w la. Li pa yon avantaj pou Lèzetazini. Atake Iran se te yon erè. Atake Iran benefisye Izrayèl. Now, Izrayèl petèt kapab fè sa ke l kapab pou l bloke Iran nan Strait of Hormuz, men l pap fè l. Poukisa l pap fè l? Paske medam e mesye, selon sa ke n tande anba anba, sa a li ponko sa ki rele mainstream enfòmasyon nan medya, men Izrayèl osi pa renmen US gen twòp enfliyans dèyè a. Li vle pou US ede l gen enfliyans, men l vle se li menm ki pran kontwòl. Donk, le fè ke Iran pral ekspilse Lèzetazini nan lòt bwa si l pa peye, li osi benefisye yon objektiv Dizrayèl selon anpil ekspè.

pou yo mete men sou li, pou yo sezi l. Sa vle di, yo dwe al batay avèk Iran pou aksè a. N ap vle pou nou konprann ki sa ke prezidan an mande la a. Li mande pou rès mond lan ki genyen enterè nan pasaj sa a pou yo leve pou y al atake oubyen pale avèk Iran one way or another pou ke yo kapab itilize Strait of Hormuz paske yo p ap itilize l, yo pa bezwen l, se sa prezidan an deklare. Donk, li fasil kounya la a pou ke Trump kapab kite Mwayen Oryan. Apre l fin lage dife nan zòn nan, li mare pakèt li, li vire do l l ale e l di, Nou menm rès mond lan, nou menm ki pa t vle patisipe nan gè a, nou pa gen chwa kounye a la a. M kraze l, nou dwe ale pou nou ranje l. E si nou pa ranje l, se nou k pral soufri.

Strait of Hormuz, peyi sa yo ki pa t vle ede l nan gè a, li genyen yon sijesyon pou yo. Premyèman, Lèzetazini gen anpil gaz. Gaz si tèlman n pa konn sa pou n fè avè l. Nan sans sa, vin achte gaz nan men nou. We have a lot, we have plenty. nou ka vann ou gaz sa a. Oubyen, al fè sa ke n ta sipoze fè avan an. M te mande nou pou nou ede m, nou pa t vle. Ebyen kounya la a, bati kapasite w, ale dèyè a la nan City of Amòz and take it! Take it! Leve!

Ale avèk ponpye yo pou al etèn dife a. E li pa menm di al etèn li avèk dlo, non, al etèn li avèk plis gazolin, plis dife. Sa vle di, lemonn dwe al kòmanse yon gè avèk Iran, so that they can take, sa vle di pran kontwòl Strait of Hormuz. Medam e mesye sa a se rezonman prezidan des Etats Unis, la grande puissance du monde. Now, tande byen frè m ak sè m ayisyen. Nou konnen prezidan Trump trè byen. Se yon moun ki renmen glwa.

entelijans ke l genyen, etidye sitiyasyon nan Strait of Hormuz e yo wè yo p ap kapab fasilman pran l. Now, lage bonm nan lespas, kraze yon seri de bagay, yes, they can do that. Sa se yon posibilite. Paske, men sa ke l deklare. Li fè pèp la konnen ke l ap kite Le Mwayen Oryan nan 2 a 4 semèn. Men pandan se tan, li toujou ouvè pòt la pou Iran ouvè Strait Hormoz. E si yo pa ouvè l, li deklare li pral pase dèyè al avèk misil li pou l detwi tout andwa Iran genyen kote l ap pwodwi lwil. Nan tande byen! Sa yo, yo konsidere krim kont limanite, krim kont gè. E, prezidan deja anonse ki sa ke li pral fè. Li pa ka di se aksidan. Se sa ke yo rele yon moun ki pral fè yon aksyon de meurtre e deja konnen li planifye l, li pral fè l. si gen jistis nan mond lan, apre ke l fin fè sa, li ta dwe jije pou krim de gè. Se paske li pa kapab pran l fasilman. Li deklare li fasil pou l fè l, men li pa ka fè l. Si l te ka fè l, li t ap fè l. Paske n konnen ki jan de moun prezidan an li menm li ye. Glwa, onè, li renmen sa anpil. L ap fè nenpòt bagay pou glwa. Li ta pran zòn nan pou kapab pwouve ke l kapab. Men lòske l deklare mwen pa bezwen l, sa yo ki itilize l al pran l, se paske l pa ka pran l. Protect it, use it for yourselves, Iran has been essentially decimated, the hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. Pran zòn nan. Take it. Kontwole l. Pran zòn sa dwe trè fasil paske nou deja rann li fasil. Nou deja fè travay ki pi difisil la. Nou rann li fasil pou ou menm parèt jodi an la a pou pran kontwòl Strait of Hormuz. Sil te fasil Trump tap fèl. Li patap bezwen yon lòt pèp pou al batay gè sa. Se paske l pa kapab e l konnen sa e tout lòt moun konnen sa. De pye l mare li pa konnen si pou l monte si pou l desann. Pèp ameriken deklare. Li pa bon nan sa ke lap fè a. Li kraze peyi a. Yo deklare, Nou pa vle voye pitit nou al mouri nan gè nan le Moyen Orient paske nou pa konnen poukisa ko la. Li tal fè yon eksperyans de gè pou yo kapab di li se yon prezidan tou ki te fè lagè nan mond lan.

Yo kapab pran l san pwoblèm. Stret la pral ouvè natirèlman. Stak pral ogmante sa m kwè sa. Paske natirèlman se pa vrèman vre Trump ki kontwole mache a. Alò pawòl ke l di kapab afekte l. Men Pou moun ki konprann sa k ap pase kijan pou jere sitiyasyon an, w ap tann msye fin pale, lè l fin pale tout bagay pral nòmal of course. Men medam e mesye, pou sa yo ki pa vrèman konprann kisa ki ap fè, kè m fè m mal pou yo.

E si ou tande sa ke l di la a, sa, an jeneral, eksplike plan li pou Iran. Li fè konprann ke mache a pral retounen. Tout bagay pral mache byen lòske l fini. Li di ke l te pwomèt ke tout objektif militè li dwe akonpli. E, selon li menm, yo akonpli. Nan de twa semèn, tout bagay ap fini. Li deklare ke si Iran pa fè yon deal avèk li, li pral detwi tout jeneratè ke Iran genyen k ap kreye enèji oubyen lwil nan peyi Iran. Li pral kraze yo yonn pa yonn oubyen tout ansanm. Men pandansetan, pandansetan, l ap negosye. Li fè konprann ke chanjman rejim se pa t plan li, men chanjman rejim li fèt.